Bon bonjou bonswa pou nou tout depandamman de lè ebyen emisyon sa ap rive jwenn ou nenpòt kote e ou ye nan mond lan nou voye yon gwo salitasyon spesyal pou ou ebyen medam ti mesye nou pral palew de Jean Bertrand Aristide men avan nou kòmanse kite m diw lè ke Ou pwal vote yon moun pou mete nan tèt peyi an pa kite emosyon mennen w jis chwazi yon moun ou wè ki kapab ki genyen kapasite pou sa ebyen ki pap kite moun mete l devan ebyen pou fè l mache ebyen pa kite emosyon mennen w pou vote yon moun demen si Dye ve pou di si m te konnen mwen pat mete entèl sou pouvwa alò lè nap vote yon moun medam ti mesye konn kiyès pa vote moun nan paske li se zanmi w, li se kamarad de klas ou, li se fanmi w, pa vote moun konsa. Vote moun nan sou kapasite l, ki sa l ka fè e ki sa l pral itil peyi a pou w pa regrèt demen. Brèf, an nou antre nan manman koze a, medam e mesye, mwen vin pale nou de ex prezidan Jean Bertrand Aristide ki fèt nan dat 15 jiyè 1953 nan Port Salut. Ebyen, se te yon ansyen prèt ki te tounen òm leta ayisyen. Li te plizyè fwa prezidan Repiblik Dayiti nan lane 1991 pou rive nan lane 1996 ebyen epi finalman nan ane 2001 pou rive 2004 avan li te pati an egzil nan dat 29 fevriye 2004 aprè yon nouvo koudeta. Premye manda Jean-Bertrand Aristide Aristide te chwazi kòm kandida pou eleksyon prezidansyèl nan lane 1990 pa Fon Nasyonal pou Chanjman ak Demokrasi ki rasanble 15 òganizasyon sant goch byenke Victor Benoît lidè Conacom te prevwa pou yon tan Pou li lè sa a, se te yon kesyon debloke wout pou Roger Lafontant, ansyen lidè makout, kote ke ak minis enteryè a ki te lè sa a nan defans sou rèy Divalye yo, ebyen ki te anonse kandida li e mezi li pwopoze pou pwogram elektoral li a se nan ebyen sipòte endistri avèk agrikilti vize pou ebyen oto sifizans manje atravè refòm agrè ebyen batay kont kontrebann nan pò ebyen reyòganize administrasyon an e nan ogmante salè e minimòm nan ebyen le 16 desanm 1990 aprè retrè e. Advèsè inisyal li, ki se Roger Lafontant, li ranpòte eleksyon prezidansyèl ke obsèvatè OEA, te kontwole regilarite ak 67,48 pousan vòt kont kandida dwat ebyen Marc Bazin kote 14 pousan ansyen fonksyonè sivil Bank Mondyal la ebyen ki te favorize pa Etazini e Opozan li a te resevwa prèske 36 milyon dola nan men Ned, Ned ki se yon e. Fondasyon prive san bi likratif Ozetazini ki te fonde nan lane 1983. Ebyen, se yon òganizasyon ki rele cia ki te kreye pa entèfere kote ke nan pwosesis elektoral yo nan lòd yo pou sipòte kandida pwo-ameriken yo. Li envesti sou 7 fevriye 1991, yon konferans entènasyonal ki te konvoke an jiyè menm ane sa a ebyen te pwomèt Ayiti finansman 400 milyon dola. Ebyen prezidans ak koudeta, malgre eleksyon prezidans li li imedyatman enstab koteke Jean Bertrand Aristide pat gen sipò ni elit kote ni lame, ni legliz, ni Etazini ebyen dènye sa a parèt pou li se yon menas ki pi enpòtan akoz ebyen envazyon Grenada kote ke nan lane 1983 Panama nan lane 1989 ak sipò yo pou gwoup paramilitè nan Nikaragwa pou destabilize gouvèneman e anplis de sa tonbe nan diktati kote ki mennen nan zak revanj kont ansyen ebyen tòti an ke gouvèneman li a pa t kapab kontwole ansyen makout yo te asasinen pa popilasyon an ebyen sa ki te kontribye nan klima enstabilite politik malgre tantativ Aristide te fè pou mete fen nan echanj sa yo kote ke nan ekonomi an sepandan ebyen Fen nan kòripsyon enstitisyonèl pèmèt konpayi piblik yo tradisyonèlman an defisi fè sèten pwofi nan sektè prive a, Aristide te mande patwon yo ogmante salè travayè yo e se sa ki te mennen anpil konfli avèk yo. Aristide ap fè fas avèk yon kanpay medya virelan kote ki dirije kont li epi. finanse pa usaid avèk PNUD, ebyen, òganizasyon ki pwòch gouvèneman Etazini, li te viktim yon koudeta 30 septanb 1991 ki make rejè nouvo, ebyen, prezidan an, ebyen, pa lame a ak pa elit ekonomik tradisyonèl yo. Li te fòse. E nan egzil pandan nan e kòmandan an chèf lame a ki se lyetnan jeneral Raúl Cedras te pran pouvwa a. Yon e represyon san tonbe sou sektè ki favorab prezidan an depoze ebyen 300 mil moun ki kouri kite kay yo al chèche refij yo nan lòt kote nan peyi a ebyen de dè dizèn de milye te rive nan Repiblik Dominikèn Sepandan, Jean Bertrand Aristide te rete rekonèt entènasyonalman. Etazini ki te dirije pa Prezidan George Bush koteke pran yon atitid ki sanble kontradiktwa, yo imedyatman pran sanksyon finansyè ak komèsyal kont Ayiti ki mande retounen demokrasi epi ki swiv 8 oktòb 1991 pa OEA ebyen paralize okòmansman pa opozisyon Lachin nan Konsèy Sekirite Nasyonzini kote ki deside sou yon anbago kont Ayiti ebyen nan jen 1993 efè sanksyon sa yo ki pral ebyen dire 3 zan sou kondisyon lavi popilasyon ayisyen an se trajik e sepandan e Chèf estasyon cia, ki se John Gambourrian, te fè rele li. Louis Jordel Chamblin kote li delivre brad zam ak minisyon ki te fè li posib pou òganize gwoup paramilitè fraph, fraph, ebyen kote ke nou konnen se yon òganizasyon paramilitè ekstrèm dwat nan kalite eskwadwon lanmò ki teyorize ak menm metòd vyolan dezas tonton makout yo e popilasyon ayisyen an nan komèt anpil krim, egzekisyon rezime, kidnapin ak vyòl byen frap se te kreye nan lane 1991 pa Emanyèl Konstan avèk Lwi Jodèl. Ebyen gwoup sa a te touye ant 4 a 5 mil moun. Ebyen, Jòj Bush, ebyen, resevwa Jean Bertrand Aristide nan Mezon Blanch nan dat ki te 4 oktòb 1991 kontrèman ak sipò klè premye minis kanadyen an briyan Mulroney ak prezidan venezyelyen an ki se Carlos Andres Perez atitid Etazini ki vize sitou pou dekouraje plis ebyen koudeta militè lòt kote nan Amerik Latin nan. ap rete vizaviz a Aristid ebyen ak James Baker pral rekonèt lamizè nan orijin vag bato ayisyen kap chèche imigre Ozetazini gad kot ameriken retounen 538 ayisyen nan peyi yo pou yo Nan dat ki te 15 novanm 1991, lòd ebyen kote ke ki genyen plan pou e sistematik pou te retounen moun nan bato Ayiti ebyen ki siyen pa Jòj Bouch ebyen nan lane 1992 se kandida Bill Clinton e sou Presyon Etazini, Aristid ak Rèk Sedras te negosye epi siyen nan mwa jiyè 1993 ankò ebyen gouvènman an kote ke Island la ki te prevwa yon tranzisyon politik ak retounen Aristid nan mwa oktòb menm ane a. Dènye sa a te dwe an echanj aksepte yon pwogram FMI ebyen sijere pou kenbe salè ki ba yo ebyen. privatizasyon e de konpayi piblik yo, eliminasyon de fra ladwann yo avèk plis aksè pou konpayi etranje yo avèk resous ayisyen yo ak mache ayisyen an. Ebyen sepandan e akò ki te fini nan echèk le 13 oktòb gouvèneman ameriken an ki te deja ebyen nan difikilte nan samdi e vire bò kote bato uss Harland kote ke ki te pote 200 sòlda ameriken ak kanadyen kite yon foul moun fache entèdi debake nan Pòtoprens nan klima sa ki te agrave pa asasina ansyen minis jistis ki se Guy Malary avèk nouvo asasina e ki te vize Patizan Aristide di yo Konsèy Sekirite Nasyonzini an dekrete yon blokaj naval ann Ayiti, pandan nan lane 1994 Jean Bertrand Aristide ki te mete an kesyon trete ki te otorize tretman refijye yo ebyen defye nan lane 1994 la ebyen te pouse pa pwoblèm bato ayisyen yo ebyen pou te pouse tounen baz ameriken nan e Guantanamo ki te ogmante 14 mil nan mwa Out. Ebyen e nan fòs tankou e kongrè nwa e caucus la ebyen e oswa pa grèv grangou Randall Robinson te fè nan mwa Avril epi te fè fas avèk inefikas sanksyon ekonomik yo, Bob Dole ebyen e te deklare. reyaksyon avèk an plis de sa yon fason pou dekouraje Clinton pou l sipòte retounen Aristide sou pouvwa a ebyen kote ke cia ki te eseye mete l sou depresyon ak enstabilite kwonik mennen nan tandans omisid aprè plizyè mwa nan dat ki te 31 jiyè yo te rive jwenn rezolisyon 940 Konsèy Sekirite Nasyonzini ki te otorize yon fòs miltinasyonal pou entèvni militè. 18 septanb, Cedras aksepte li ki te mennen nan depa pou li Panama nan 13 oktòb kote ke fòs miltinasyonal la ki te debake an Ayiti apati de 19 septanb apa yon batay ki te fèt 10 ayisyen te arive mouri nan vil Okap ebyen deplwaman an te fèt san rezistans Aristide tounen nan peyi a nan 15 oktòb pou sispann abi ebyen frap ki pou sispann abi FARPH oubyen frap yo epi repran prezidans li, Jean Bertrand Aristide te soumèt ak anpil konsesyon, li te siyen yon akò ki bay yon amnisti kote ke pou moun ki responsab koudeta a kontwole Washington sou fòmasyon nouvo fòs polis yo pataje pouvwa avèk opozisyon an ak privatizasyon yo ebyen li te nonmen biznisman Smack Michel kòm premye minis epi li te kite l aplike mezi neyoliberal kote li te espere pa enstitisyon finansyè entènasyonal yo ebyen alye ameriken li yo te byen vit benefisye privatizasyon sa yo e patikilyèman nan sektè telekominikasyon yo ebyen Nan dat avril 1995 sou koudeta 1994 la nan tèt li kote ke Prezidan Aristide te fonn lame sa a, ebyen se pa yon ka eksepsyonèl nan rejyon an ebyen paske peyi tankou Kostarika, ebyen Dominik, Grenada ak Panama tou manke yon lame ebyen sepandan polis la. e 4 mil gason pou 8 milyon abitan kote te imedyatman kapab nan oktòb 1995, sansib a manifestasyon etidyan ki opoze ogmantasyon 10 fwa nan fwè enskripsyon inivèsite kote yo te e. enkyetid anplwaye konpayi piblik yo, ebyen pdh kote ke ki genyen ladan travay yo mete an kesyon Aristide dezavwe e Premye Minis Marc Michel, sou politik privatizasyon ki te fèt dapre revandikasyon yon gwoup kreditè entènasyonal ki baze nan Washington tankou e Bank Mondyal, FMI, ak èd Ameriken, e Svat Michel demisyone enstitisyon entènasyonal l refize e ann Ayiti kote ke e kote yo te planifye Aristid non te nonmen Klodèt kòm Premye Minis nan fen mwa novanm nan ebyen nan moman e kanpay eleksyon prezidansyèl la te kòmanse gouvèneman Ameriken an te Li ensiste pou Jean Bertrand Aristide respekte konstitisyon 1987 la e Ayiti ki entèdi li egzèse 2 manda yonn aprè lòt malgre 3 zan li te an egzil, Aristide te aksèpte epi 2 jou avan vòt la nan dat 17 desanm 1995 anonse sipò li pou kandidati. Rene Preval ki eli tranteyinyèm ebyen sa a se premye ebyen pasasyon ant 2 chèf deta demokratikman kote ke ant eli an Ayiti le 8 janvye 1997 ou unesco te bay li yon pri pou angajman li nan evènman dwa moun avèk demokrasi an Ayiti. Mete la nou pral pale nou medam se mesye de dezyèm manda prezidansyèl Jan Aristide. Nan mwa janvye 1997, Jan-Bètran Aristid te anrejistre yon nouvo pati politik Fanmi Lavalas diferan de Òganizasyon Politik Lavalas, OPL, ki apiye Rene Preval e li te prezante kandida sou nouvo etikèt sa a nan eleksyon yo kote ke 6 avril 1997 apre ebyen dezakò nan ant OPL ak Fanmi Lavalas ebyen komisyon elektoral la Rene Preval anile òganizasyon sou dezyèm tou ki te ebyen pwograme pou pou 32 zyèm ebyen nan mwa jen an desanm 2000 Jean Bertrand Aristide te eli prezidan repiblik la pa 93 pousan vòt yo, ebyen ak yon to de patisipasyon prèske 70 pousan, gouvèneman li a, ebyen Ghani afekte pa akizasyon kote ke koripsyon pa nan sitiyasyon ekonomik trè delika, popilarite Aristide te bese pi plis ke kèk nan minis yo, kote. sistematikman te pran bò bòs yo kont travayè yo konsa lè sendikalis yo te asasinen nan Gwasimak lè ke sendikalis yo te asasinen nan Gwasimal ebyen sou dat ki te 27 me 2002 otorite yo vire kont viktim yo plizyè ki gen ladan blese ebyen te kenbe pou 6 mwa nan prizon e yon lòt bò, li te reyalize kèk siksè nan lanse plizyè pwogram sosyal ebyen kowoperativ kote ke agrikòl avèk konstriksyon ebyen lekòl yo ebyen pati opozisyon te regwoupe yo nan Konvèjans Demokratik la ebyen te rantre nan gwoup 184 la yon gwoup asosyasyon ki te di E se sosyete sivil la ki te dirije pa biznisman André Abed avèk dènye dirijan Alpha Industrie epi anplwaye 4 mil travayè yo epi li peye yo 68 santim pa jou, ebyen kesyon salè a te mennen l opoze ak Aristide ki te ogmante salè minimòm lan. Ebyen Ozetazini, nouvo administrasyon George Bush ki te dirije. ostil li, ebyen usaid avèk enstiti repibliken entènasyonal la bay opozisyon enpren 2 milyon dola. Nan lane 2003, yon seri fiziyad ak asasina ki te afekte patizan Fanmi Lavalas nan rejyon byen ba Plato Santral an retou zam yo kote ke distribye bay gwoup pwo gouvènemantal Kèk nan yo ebyen angaje nan bandi bò kote pa l. Ebyen opozisyon an chwazi yon batay tèt sou kont gouvèneman an nan ogmante manifestasyon ak refize patisipe nan eleksyon yo nan sa ebyen yon pati nan kominote entènasyonal la ankouraje li. Apre deklarasyon eksplisit kote ke Lèzetazini e se e tou Kanada e pou mande pou depa prezidan avan fen manda li. Ebyen nan ane 2003, yon rebelyon te kòmanse apre asasina twoup e Gonayiv yon lidè rebèl am yo mete ye pa gouvèneman an li lè sa a te gen tè avèk yon opozisyon ame ki te dirije pa Luther Métayer, pwòp frè a m yo pwotege. Pou liberasyon nasyonal ak rekonstriksyon, ebyen, rebèl yo, anpil ladan yo, ebyen, ansyen sòlda yo, regilyèman lanse ravaj nan Plato Santral ak nan Nò. Yo te egzije patizan Aristide yo, reprezantan gouvèneman yo pwotege, ak fanmi yo. Nan dat 29 fevriye 2004, Prezidan Aristide te kite Ayiti abò yon avyon ameriken akonpanye pa yon pèsonèl sekirite lame ameriken koteke konfli rete sou limit patisipasyon Etazini nan depa Aristide. Aristide konpare depa li avèk yon kidnapin kominote Karayib la ki se caricom ki rasanble. Anviwon 15 peyi te pwoteste e konsidere sikonstans depa Aristide kote ke yo iregilye. Depa sa a te mennen yon enstalasyon nouvo pouvwa atravè Ameriken yo e li te lakoz fen dezyèm manda Prezidan Jean-Bertrand Aristide. Yon ti tan apre revokasyon li, yon fòs militè ameriken te deplwaye byento te swiv pa yon twoup fransè ki te soti nan Giyàn. E se te prezidan Lakou Siprèm lan, Boniface Alexandre, kote ke ki te pran. fonksyon prezidan eta a. Li te pran sèman devan anbasadè ameriken ak fransè koteke ekonomis neyoliberal avèk ansyen ofisyèl Nasyonzini Gérard Latortue koteke ki tounen sòti Ozetazini pou pran plas premye minis ebyen nan mas 2004 rezilta yon komisyon ankèt sou Ayiti ki te dirije pa ansyen ebyen pwokirè jeneral Etazini, Ramsey Clark, te endike ke gouvèneman Etazini avèk Repiblik Dominikèn te swadizan patisipe nan rezèv zam avèk fòmasyon rebèl ayisyen yo nan sa a, ebyen peyi komisyon an te jwenn ke 200 twoup fòs espesyal ameriken yo te voye nan Repiblik Dominikèn pou patisipe nan egzèsis militè nan mwa fevriye 2003, egzèsis sa yo ki te otorize pa prezidan oubyen dominiken an Hipolito Mea e Dominguez kote ke ki te fèt tou pre fwontyè a ebyen jisteman nan yon zòn kote rebèl yo te lanse atak ebyen regilyèman kont enstalasyon Leta ayisyen.